Bonjour, bonjour, bonsoir a nou tout kap suiv live sa a. E malerezman nou gen plizyè live ke nou fè for some reason gen yon seri de ti difikilte teknik ki fè ke anpil nan nou menm pa suiv li. paske nou still ap resevwa email de moun ki di yo pa tande m, yo pa tande m, yo pa tande m, lò ke m panse ke mwen voye plizyè live pou nou menm. Donk jodi a, m ap mande teknisyen m yo fè m siy pou m konnen èske nou live, èske tout zanmi nou yo atravè lemond ap swiv, Paske jodi a nou genyen live sa pou 2 rezon. E premyè lan se pou nou kapab bay yon ti update sou pwogram nan kòm nou konnen pwogram nan stil la ap kontinye. E dezyèmman se pou m ta kapab fè yon ti pale sitou avèk konpatriyòt nou yo ki pa bò isi, ki nan peyi an E ke nou kòmanse tande anpil nouvèl ki pa agreyab, donk nou ta renmen fè yon ti pale ansanm avèk nou. An nou dabò kòmanse avèk ti update sou pwogram ke nou rele pwogram Biden nan ou ankò pwogram ke nou rele pwogram imanitè la. E dènyèman m te bay yon ti update sou statistik pou m te kapab di nou Kòman pwogram nan ap mache jiska nouvèl òd, kòman sa ye? So dènye statistik ke yo te ban nou te montre nou ke genyen pratikman prè de 160 mil moun nan 4 peyi yo ki deja benefisye de pwogram nan. 160 mil. E kòm ou konnen pwogram nan gen 4 peyi, Kiba, Ayiti, Nikaragwa and Venezuela. E nan pwogram sa kòm mwen di n pou la premyè fwa Ayisyen pran lead lan, se Ayisyen ki devan an tèm de nonb yo. Believe it or not, m konnen anpil nan nou menm ap plenyen ke nou pa tande, nou pa tande, nou pa tande, men daprè tout statistik ke yo pataje avèk nou, Ayisyen, devan. Premye, m kapab ba ou statistik pou Kiba, pa egzanp. Genyen prè de 38 mil Kiben ki benefisye de pwogram nan, e ladan yo, gen prè de 35 mil moun ki deja rive. Pa bliye, gen yon premyè etap pou ke yo voye konfimasyon an ba ou, dezyèm etap pou resevwa sa ke nou rele Travel Authorization nan, twazyèm etap la se pou rantre. Nou konnen gen anpil moun malgre ke yo resevwa konfimasyon ki gen anpil difikilte pou yo jwenn travel authorization e menm sa yo ki jwenn travel authorization still gen kèk difikilte pou yo rantre. Se sak fè yo ban nou tou lè 2 nonb yo konbyen moun ki konfime e konbyen moun ki reyèlman rantre. Donk 38 mil kiben deja konfime e ladan yo 35 mil antre E Nikaragwa genyen 29 mil 500 ki konfime e ladan yo gen 21 mil 500 ki deja rantre. E fòk mwen di ou done sa map ba ou la date d'une semaine deja. Sa vle di ke nonb sa yo ap grandi plis. Sa vle di ke a partir de semaine prochaine nan nap kapab ba ou yon plis yon pi gwo update yon update ki pi kouran paske pandan map pale avèk ou a gen plis lòt moun kap antre. Venezuela menm menm menm se yo menm ki ap take uno avek Haiti preske back to back gen 58 mil Venezuelen ki deja aprouve nan program nan e ladan yo gen 48 mil 500 ki rantre pa bliye Venezuela te deja komanse program nan avan nou menm men malgre ke Venezuela komanse guess what genyen 63 mil Ayisyen ki apwouve nan pwogram nan e ladan yo gen 50 mil ki deja rantre Ozetazini. Sa vle di ke lè w gade e se se Ayiti dabò ki gen 50 mil moun ki rantre malgre ke Venezyela te kòmanse pwogram nan avan yo e Venezyela vini right after 48 mil 500 E tout swit apre se Kiba, 35 mil, e kòm nou te toujou di w, Nikaragwa e te pi piti lan pwogram nan, li fè, li genyen 21 mil 500 ki rantre. Donk, sa vle di ki sa ke malgre difikilte m konnen anpil nan nou menm fè fas a li menm, Pwogram nan still ap mache, pwogram nan ap kontinye. Aktyèlman, e lè pou moun ki pral rantre fòm yo pou la premyè fwa ou di mwen ki te antre deja, ki pral mete yon nouvo moun, li enpòtan pou konnen ke gen de chanjman ki fèt nan fòm nan. Yè e 31 jiyè a, gen yon lòt chanjman yo fèk mete. Semèn dènyè oubyen sa gen petèt 2 semèn de sla, te gen yon chanjman. Yè ankò yo mete yon lòt chanjman. Semen en 2 semèn de cela chanjman yo te mete an se o nivo de jistifikasyon pou ki rezon eske ou bezwen moun sa rantre e non sèlman e pou ki rezon gon nonb de karaktè pou ou tape pou kapab eksplike pou ki rezon ke moun sa vle benefisye de pwogram imanitè lan Yè samdi an, yo mete yon lòt chanjman ki pa rapò ou sèm tap pale ou de sak rele Family Reunification Parole Program. Se sa ke nou rele FRPP. So kounye a, gen yon pakèt peyi ki genyen aksè avèk sa ke nou rele Family Reunification Parole Program nan. e nap tann pou yo konfime pa Ayiti an, sa vle di ke lè w al antre nan pwogram nan, lè yo mande w pou w fè chwa a, ou gen 2 chwa, ou genyen premye chwa yo ba ou a ki se Parole Humanitaire la, epi dezyèm chwa a se Family Reunification nan. Donk ou menm kap ranpli pou le moman pou pawòl imanitè la, li enpòtan pou al klik sou pawòl imanitè la pou pa klik sou Family Reunification nan. Family Reunification nan, kòm mwen di w, se pwogram ki pèmèt ke lè yon moun ap tann rezidans li, li deja fin apwouve, li deja fin fè yon seri de etap, l ap tann rezidans li, olye pou l ret tann li an Ayiti, avèk Family Reunification an, pawòl pwogram nan, li ka vin tann rezidans lan isi. Dènyèman yo te voye lis de tout peyi an nou pa p wè Ayiti alò ke yo te pwomèt nou ke Ayiti t ap fini an Jwen. Donk nan semèn sa a nou pral verifye pou nou konnen èske moun ki ap tann rezidans an Ayiti yo èske yo menm tou yo kapab aplike pou kesyon Family Reunification Parole Program nan. So 2 bagay sa a trèzenpòtan pou nou konnen ke se 2 ti chanjman ki vin ladan l, chanjman pou make sure ke w chwazi pawòl la, humanitaire la, pa rapò avèk family reunification nan. E dezyèm chanjman an fòk ou bay rezon pou lakèl ou bezwen rantre. E fòk ou tape, se sa fè moun, se sitou pou moun sponsor pa bò isi an, fò sponsor a Genyen ase danglè pou l ka ekri 700 mo, paske si w ekri 698 mo, yo kanpe yo paske w pa rive nan limit lan, paske yo ba w yon limit de nombre de mots pou w ka ekri. Sa vle di ke fò w pale fransè, kòm moun yo konn di an, ekri, eksplike, men ki rezon ki genyen Si se pwoblèm ensekirite kòm nou konnen Ayiti avèk sa k ap pase aktyèlman an ensekirite, si nan zòn bò kote w ye a yo te fè debakasyon, si w gen moun ki pwòch a ou menm ki mouri, si w gen yon papye jounal ki kapab montre ke yès te gen yon pwoblèm ki te pase nan zòn ou an, Si se yon papye lopital paske ou bezwen w pran swen doktè malerezman avèk jan sitiyasyon yo paka rive lopital, kèlkeswa rezon an gade pou wè si w kapab jwenn yon evidans pou upload avèk rezon fò w dabò eksplike rezon an Lè w fin eksplike rezon an, si w gen yon evidans, ou ka mete l. Si w pa gen evidans, pa tiye tèt ou. Paske again, a la fen de la joune, kòm yo di w, se yon pwogram de diskresyon ke l ye, sa vle di ke se yo menm k ap jije si wi ou non pou yo reponn ou. Men dan la mezi ke w kapab jwenn yon evidans pou w mete, l ap bon. Donk trè trè trè enpòtan pou ke nou fè sa. Lòt bagay ki enpòtan ke m wè jiskaprezan ke m ap resevwa anpil email se pou timoun yo. Anpil paran ap di m ke yo te aplike pou timoun yo, yo reponn timoun yo, sepandan timoun nan pa kapab fè next step la ki se pou l al nan CBP one nan pou ke li kapab jwenn travel authorization. Mezanmi depi pwogram nan kòmanse, depi l kòmanse, mwen di tout moun, si w gen yon timoun ke ou bezwen aplike pou li, li enpòtan pou gen yon adilt avèk timoun sa. Paske sou pwogram nan pa pou timoun kap vwayaje pou kont yo, li pa pou timoun ki under 18 ans, ki sa nou rele unaccompanied minor a. Li pa pou timoun. Li fèt pou adilt. Sepandan, ou kapab rantre yon timoun si yon adilt avèk timoun nan lan menm aplikasyon an. Donk, si ou fè aplikasyon an pou timoun nan pou kont li, Ou pa mete yon adilt, ou pa bezwen espere ke w pral pi bon, pi devan, tou senpleman paske yo pap janm dakò bay timoun nan pou kont li travel authorization si ke pa gen yon adilt ki anndan menm aplikasyon an. Sa e pa 2 aplikasyon diferan non, menm aplikasyon an lè sponsor ap mete l, sponsor ap mete l pou yon adilt dabò epi l ap mete l pou timoun nan ka prale anba adilt lan. Sa vle di ke paran k ap rele m ki di m wi, yo reponn timoun nan e ke timoun nan pa ka fè next step la, timoun nan p ap janm ka fè next step lan paske timoun nan pou kont li, si l anba 18 an, li pa gen dwa pou ke li jwenn travel authorization paske l p ap ka vwayaje pou kont li, fòk li yon adult. Sa vle di ke si w gen yon timoun ki deja nan aplikasyon an kounye a fò al chache yon adilt pou ranpli yon lòt aplikasyon pou li, kounye a ou pral oblije priye Bondye pou ke yo reponn adilt sa a de manyè rapid ki pou pèmèt ke timoun sa kapab kouvri pa adilt lan. M toujou di nou, chak moun se yon moun, ke ou se yon bebe de 1 jou, 2 jou, ke se yon adilt de 90 zan, Santan, chak moun se yon moun, lè w ap mete aplikasyon ou fò w mete yon aplikasyon pou chak moun de manyè separe. Men pa janm mete aplikasyon pou yon timoun pou kont li. Sa vle di ke lè w fin mete adilt lan dabò, kounye a fò w fè aplikasyon pou timoun lan, epi kounye a w kapab di timoun sa pral vini avèk adilt lan. So m espere sa klarifye pou nou menm paske ke m konnen ke anpil moun ap tann ke reponn timoun lan alò ke pap reponn timoun lan. E timoun kesyon e timoun k ap tann paske gen family separasyon jiska prezan gen de twa ka mwen wè lè m al verifye m wè yo reponn yo nou di Bondye mèsi men gen anpil ka ke yo poko reponn tou senpleman paske sètansi yo tèlman voye diferan moun ki te konn travay sou dosye yo un peu partout nan diferan misyon li vin fè ke yo reyèlman pa gen